Yè ki te 20 novanm 2020 an, nan peyi Brezil yo retire jou sa kòm fèt moun nwa. Nan moman sa, gen yon sitwayen brezilyen ki rele João Alberto. Misye arive asasine nan yon sipèmèlkad ki rele Carrefour nan Porto Alegre. M pral esplike w. Paske mwen wè nou abòne avèk chanèl Joam News Valbrun an. Nou pap egrèt paske nou abòne. Nan peyi Brezil, nou konnen gen plizyè eta gen anpil moun nwa, tankou m kapab di w Salvador, Recife, majorite nan 27 peyi a se moun nwa. Men m kapab di w apre asasine sa a, anpil brezilyen pran lari yo ap manifeste, yo di e vi nwa a pa gen anyen. Menm prezidan de la repiblik la Jair Bolsonaro fè yon kòmantè, li di konsa sa fè l mal anpil paske li wè yo asasine sitwayen brezilyen sa a, Menm senatè opozisyon yo mande anraje, yo mande fòk yo jwenn jistis yo avèk de sekirite ki asasine jèn brezilyen la ki rele João Alberto. Men èske ou panse tou menm, menm an Ayiti gen rasis la? An Ayiti depi moun nan gen yon koulè, ou menm ou chita nan yon kamyonèt ansanm avèk li, yo menm di a, gade bò, pa chita bò kote m paske mwen se milat. Donk kèlkeswa peyi ou rive ou kapab viktim anba men. Men, nan peyi Brezil, li pa menm bagay. Malgre, Brezilyen yo pap di w ou se nwa, men yo toujou ap gade w an aparans. Men, jan bagay la ye la aktyèlman la, Brezil gen 27 eta, men kounye a yo ap manifeste, èske João ap jwenn, oubyen jistis li, malgre moun nan deja mouri, jodi a menm yo fè fineray misye. Men sa fèm mal anpil paske mwen menm mwen se nwa, men nan moman nap pale la a è sa bliye Sam Paulo ap manifeste yo te antre nan sipèmèkad Carrefoul yo komanse mete dife men sa te grav anpil pat gen lapolis te gentan vrèman prezan sou teren an kote ke yo menm yo pat kapab fè anyen ankò. Mesye zafè rasis sa son bagay ki deranje mond lan anpil. E soye m di w, pa bli, pa panse ou al viv Lèzetazini oubyen Meksik kèlkeswa peyi oubyen Lafrans ou kapab viktim paske jan misye mouri an pandan misye sot fè konpla andedan makèt la menm ebyen 2 sekirite sa yo asasine Joe an avèk kout kouto. Nan moman n ap pale a la a pa gen moun ki konnen kisa ki pral rive paske nan moman an gen manifestasyon prèske nan 24 eta nan peyi Brezil se sèl Bondye ki kapab di yon mo. Ou menm si w pat ko abòne avèk chanèl la fè sa kounyeya, pa bliye non pam se Joam Valbrun non chanèl la se Joam News Valbrun kap chache dezenfòmasyon lajounen kòm lannwit pou kapab sipòte chanèl la nan peyi a tou pafwa tou lè w moute yon bis si tout fwa lè w chita devan yon brezilyen oubyen yon brezilyèn bon Pafwa, yo santi yo deranje. Nan tan lontan, 2010, 2013, lè yon Ayisyen te vini nan peyi Brezil, ou te di, Mwen se yon Ayisyen, tout Brezilen te prè pou te ba ou yon akolad. Men, aktyèlman la, lè ou di ou se yon Ayisyen, menm travay yo pa vle bay. Lanmò sa a tranble Brezil anpil, anpil, anpil. Vis-prezidan an fè yon kòmantè E wap swiv misye ap fè komantè a avèk dlo nan zye. El di jou fèt sa menm li pat panse yon gwo krim konsa te kapab rive nan peyi Brezil. Men, se lavi. Ebyen, João Alberto 40 ane, yo antere misye jodi a men malgre fanmi li ap mande jistis, men pa bliye ou menm ayisyen ayisyèn ki nan peyi brezil fè anpil pridans fanmi mwen yo paske depi ou wè ou mouri humm ou menm ki mouri nèt frè pam malgre yo arete de sekirite sa yo yo mete yo nan prizon men sa pa vle di yo pap pran lari aprè de twa mwa paske se mèt kò ki veye kò.